Nou retounen aprè poz la zanmi telespektatè, pa bliye ke ou sou Tele Kreyòl chèn 64 e wap swiv emisyon Fòma Familyal Plis. Jodi a nan emisyon an map raplew ke nap pale sijè nap debat la se ti rat pa janm fèt san ke sa. Sa sa vle di? Sa vle di ke rezilta madanm ou oubyen mari ou pral ba ou nan fwaye ke ou pral fonde ansanm avèk li a, se sa li te aprann de manman l oubyen de papa l. Se konsa sa ye. Donk, nou vin di w ke ou menm ki jèn fi, ou menm ki jèn gason, nou vin di w ke avèk moun sa ke w renmen an, lè w al lakay li, se pa pou w. Nou chita rantre nan chanm al fè lanmou, chita ap fè ti bo, epi granmoun yo menm, paran yo menm menm menm y ap dispite, bòpè a petèt vyolan, l ap kalote madanm nan, epi ou menm sa pa vle di w anyen, ou pa rann ou kont de sa, e. Si se manman an, petèt li trè otoritè, lap pase papa a lòd, bagay sa yo ap pase anba je w. Sitou si nou nan premye etap nan relasyon an, premye etap ke m te pale yè lan, si nou nan premye etap sa nan relasyon an kote bagay kap pase kay mennaj lan, Pop pa vreman enterese w, se moun nan selman, se sou li w fokis, se sou sa w santi nan kè w pou li a selman w fokis, se sou di bel ti cheri je t'aime etc. Epi w pa rann ou kont pou ta di, humm, ou wè si m marye avek entèl, lè m marye avek entèl, jan m wè manman l otoritè la, jan m wè manman l ap trete papa l la, gen posibilite pou ke se konsa li trete m tou. Mwen gen yon moun pwòch mwen ke m toujou ap pale l de, m toujou ap di l sa, li genyen yon, m pa konnen, li petèt renmen avèk yon moun ki gen manman l ki trè otoritè, gen manman l ki menm konn frape papa l. Èske w konprann sa? Mwen toujou ap di l, a, fè atansyon, paske mwen konnen ki jan de moun ou ye ou menm, m konnen w se yon moun ki trè awogan, ou p ap aksepte pou. On fi ap leve men nan figi w, men si se fi sa ou rete, si avèk fi sa ou rete, m garanti w ke gen posibilite pou l fè sa. Se pa paske l mechant, se pa paske l gon lòt pwoblèm avè w, men se pito paske se konsa l ap aprann defoule l, se konsa l ap aprann pase kou. Lè manman an fache, li abitye leve men l jan m di w la sou papa a, se konsa li abitye, se yon bagay ki toutafè nòmal devan zye demwazèl sa a, li menm. li gen posibilite pou l al repwodui menm bagay la sou mari ke l pral genyen an. Donk, m panse se vrèman, vrèman enpòtan pou nou mete aksan sou sa, pou sitou pou moun ki poko marye yo, sitou pou moun ki poko marye yo. Pou moun ki marye deja yo ki. ap rann yo kont ke y ap rankontre yon pakèt difikilte nan maryaj lan, se lè sa y ap di, A, ee, m sonje sa vre wi, lè m te renmen avèk entèl, m te konn al lakay li, m te konn wè e konsa, e konsa manman l ap trete papa l. M sonje m te konn wè papa l vrèman ap fè tèl bagay wi. M p ap vrèman ka di w ou anreta, ap toujou gen yon mwayen, ok, ap toujou gen yon mwayen pou nou korije. sa ap toujou gon mwayen poun korije sa ki mwayen ki gen pou nou korije sa se paske ou sipoze aprann ke ou menm ki gen defo a ou menm ki petèt m pa ta sipoze rele l yon defo paske se konsa w ye se petèt sa w te aprann de manman w oubyen de papa w wap repwodui ou menm ki konsa si w wè gon pakèt konpòteman lè w genyen yo. ki de konpòteman jan m di la ke ou te eritye de manman ou oubyen de papa ou, ou rann ou kont ke lè w gen jan de konpòteman sa yo sa deranje mari ou oubyen sa deranje madanm ou, w ap bezwen rann ou kont ke se pa papa ou ki la a ok si se fi an ou ye, si w te konn wè. Si w te konn wè manman w trete papa w trè mal e ke sa pa fè papa w mal, men rann ou kont ke se yon mari w genyen jodi a e mari sa a se pa papa w li ye. Chak moun se yon moun ki diferan. Ok? Aprann konnen ke si w manman w te otoritè e ke ou menm ou vin pran dwa w ap pase otorite w sou mari w e ke w rann ou kont ke sa deranje mari w li pa renmen lè, pa gen yon gason ki renmen fi ki otoritè. Se tou senpleman paske li nòmal gason gason aple pou l domine sou fi. S on bagay ki nòmal. Sa m ap di la a, m konnen gen yon pakèt moun ki ka fè pwose avè m, men se biblik, Lòm è le chèf de la fam. Se tou senpleman konsa l ye. Gason aple pou l domine. Donk pa gen gason ki renmen wè lè fi otoritè. E m p ap ba w manti, gen yon pakèt fi mwen konnen ki sitèlman otoritè, ki sitèlman. E m pa konnen non, yo panse yo se chèf, yo pap pran yo pap pran lòd nan men gason, se yo menm ki pou ap pase lòd, se yo menm ki pou ap fè tout bagay ki gen nan relasyon an. E sa anpil fwa enève mari yo, paske mari, gason pa renmen sa, gason pa renmen lè fi ap pase yo lòd. E menm jan m di w la, se kèlkeswa. Konpòteman ke w rann ou kont lè w genyen l sa deranje mari w, ou sipoze aranje w ou pa fè l ankò. Oubyen sa deranje madanm ou si w se yon gason, aranje w pou w pa fè l ankò. Si papa w ou te konn wè l ap bat manman w, ou menm pa al oze leve men w sou madanm ou, li p ap bon pou ou. M sonje m pale anpil de sa deja nan relasyon an, sou kesyon gason k ap leve men sou fi. E mwen jwenn yon, m gon moun ki te poze m yon kesyon konsa dènyèman, ki te mande m eske m panse l nòmal pou ke a lè de legalite dè sèks konsa moun nan te poze m kesyon an, eske m panse l nòmal pou ke yon gason ap leve men sou madanm ni. Byen antandi se pa vreman de sa nou n ap pale maten, jodi a nan emisyon an. Men m ap fè w konnen ke si w gen mari w k ap leve men sou ou se posib ke Se paske papa l te konn leve men sou manman l devan l ki fè l ap leve men sou ou. Donk se sa k fè sa m pral di la a li vin parèt enpòtan. E mwen m te reponn moun nan kes repons lan pou m te di l ke se pa paske nou a l'ère de l'égalité des sexes paske cette histoire de égalité des sexes etc se yon lòt gran sijè li ye ke nou p ap rantre ladan l jodi an. Se pa paske sa ki fè yon gason pa sipoze ap leve men sou madanm ni. Yon madanm ke Bondye ba ou, ke ou marye avè l, ke pastè a di w, li deklare w mari e fam e antanke mari e fam ou vin yon sèl chè, se pa sipoze yon moun pou ap leve men sou li. Moun sipoze leve men sou moun poukisa? M konnen gon pakèt moun la kap fache avèm pase gon pakèt gason kap gade emisyon sa k konn abitye bat madanm yo m konnen nou nou konn abitye voye jourem deja sou telefòn poutèt map di o o gen moun ki konn ap di o wi map kraze lanmou etc m pap kraze lanmou mwen jis ap bay de verite gason pa gen dwa ap leve men sou fanm ou pa gen dwa ap leve men sou fanm sitou si se madanm ou marye avèl ou di m wap leve men sou li Menm si w pa marye avèk moun nan, mwen pa fè pwomosyon pou plasaj pou moun k ap viv nan konkibinaj, menm si se yon moun ke w plase avè l nan kay ki pa, ou pa marye avè l, ou pa sipoze ap leve men sou li, paske li pa elèv ou, ou pa pwofesè l. Se pwofesè ki sipoze leve men sou elèv pou pini elèv la si elèv la pa konn leson l, si l fè yon dezòd, si l anreta, eksetera. Gen lekòl ki bat timoun. M ka konprann si yon pwofesè bat yon timoun, yo pa ka sipoze tradui l lapolis pou sa. Si yon manman oubyen yon papa bat pitit li pou l korije l, sa s on bagay ki nòmal. Li bat li avèk ide pou l korije l. Men si se pa pitit ou, ou pa pwofesè lekòl moun nan, epi paske moun nan fè yon bagay ki pa bon, ou jis deside w ap leve men sou li. Ou marye avèk yon gason. Li leve men sou ou mwen mwen di sa deja ou sipoze fèl peye pou sal fè a. Sa ki pi rèd la se pa gason ki bat fi an ki pwoblèm nan non men se yon ekip medam ki gen mari yo kap leve men sou yo de tanzantan yo stil rete avèl gon seri de fi depi nan renmen depi lè yo renmen avèk jenòm nan li pran plezil nan bat yo de tanzantan leve men sou yo Gen moun ki menm di w konsa, o fi renmen sa menm, yo renmen yo renmen lè gason ap bat yo. Men se kwa sèt istwa? Ou pa gen dwa antanke fi kite gason ap leve men sou ou. Yon gason leve men sou ou pou 1 la, ou ale nan komisarya k pi pre w la, ou fè lapolis ou di men gason an bat ou, ou fè yo vin pran l. Gen anpil enstans ki sa ki la pou sa, pou defann dwa moun, se pa paske moun nan se mari w ki. ki fè w ou tèlman gen lanmou nan kè w pou li, oh m pa vle m pa vle l pèdi nan prizon, oh m pa vle sesi, poutan li menm li pa gen otan damou nan kè l pou ou non, pase l ap bat ou de tanzantan. Donk, m toujou di sa nan emisyon sa a, se nou menm medam ki pou bay tèt nou valè, se nou menm ki pou leve nivo a, si chak fwa moun nan leve men sou ou, ou pa bay sa okenn enpòtans, ou pran ti baton w tankou se t on ti bebe w te ye, tankou se t on esklav ou te ye, tankou se t on elèv lekòl ou te ye, jan m di a, ou pran baton w, Ou rete ou poze, donk on bon jou nèg sa se tiye lap tiye w. Mwen di sa deja, konfli nan relasyon, ke se swa nan relasyon amourez, nan kelke swa relasyon de moun ki ansanm nan kelke swa relasyon ap toujou gen konfli. Sa vle di ki sa? Se ta tankou yon paran ki gen yon pitit. Timoun nan ap toujou fè dezòd, l ap toujou fè w bagay ki pou fè w fache. Ok? L ap toujou fè w bagay ki pou fè w fache. Depi se kote ki genyen de moun ak moun, depi se kote ki gen moun ak moun ap viv, ap toujou genyen konfli, ap toujou gen dezakò, ap toujou gen fache, ap toujou gen kont, si m ka rele l konsa an kreyòl. Men lè nou nan kont yo, fòk nou konn kòman pou nou rezoud yo. E m kwè se. Jisteman de sa nou pral pale nan pwochen sijè yo. Youn nan baga, nan pwochen sijè n ap gen pou nou wè nan, nan, nan kad 12 emisyon ke n di n ap wè ansanm nan liv Gary Chapman nan se, ou sipoze konn kòman pou regle konfli yo san ke yo pa pran lari, san ke bagay la pa egzajere. E jisteman de sa m ap di nou an. Lè nou gen konfli, nou pa sipoze fè vyolans fizik, pa sipoze gen vyolans fizik nan relasyon yo. Mwen di sa deja. Pa sipoze gen vyolans fizik. Pa sipoze gen vyolans menm, ke se swa vyolans fizik, ke se swa vyolans vèbal, pa sipoze gen vyolans. Fòk nou konn kòman pou nou jere relasyon yo. Gen fi ki, menm jan m t ap di l, ti rat pa janm fèt san ke a. Petèt paske manman l konn di papa l nenpòt pawòl, mari l rantre lakay li, mari l di l yon pawòl ki, ki, pot, mari l jis di l yon pawòl, epi l pouse mari a yon repons pike, depi bagay la fè l mal, li pouse l yon repons pike, epi mari a menm pouse l yon kalot bra, li tou retire pawòl la nan bouch li. Bagay la pa sipoze rive jiske la. E se jisteman rezon sa a menm ki fè nou pote emisyon sa a pou ou. Paske w ap jwenn dè moman kote moun, lòt moun nan pral enève w. L ap di w dè pawòl ki pou pike w, l ap di w dè pawòl ki pou blese w. Se sa n ap ansenye, piga moun nan di lòt moun nan move pawòl. Se pa paske manman w oubyen papa w te konn di l move pawòl pou w leve men sou li. Men fòk nou aprann tanpere nou, fòk nou aprann depi nou aprann, depi nou aple pou nou viv dan le maryaj fò nou konn kòman pou nou viv avèk amourou, kèk pawòl moun nan dou la jodi a, ou pral wap tann ou pap bal repons lan la non, ou pral bal repons lan pita lè nou kouche sou kabann ansanm se lè sa ou pral bal repons lan. Se pa paske w achte figi l, se pa paske w pè l non gen de bagay moun nan fè w ki tèlman enève w ou santi w manje dan w, ou wè kisa ou ta di moun nan, ou wè ki repons moun nan merite, paske w konnen, ou konn kisa l merite, manman w a papa w konn ap joure de tout tanzantan devan w, ou wè kisa w ta fè, men ou menm, ou pa sipoze fè menm bagay la. Ou pa sipoze bay moun nan repons lan devan tout staf zanmi l yo, li di w yon move pawòl epi w pouse l yon move repons tou, w di l nenpòt gwo mo. M pa vle repete gwo mo devan kamera pase m pa konn ki kalite moun k ap gade emisyon an. Men mwen konn tande yo. M konn abitye tande yon seri de mo mari ap repete madanm, madanm ap repete mari. Imajine w Mariw reyini avèk tout zanmil yo la staff zanmil yo lap pale epil jis di yon pawòl ki deranje w sa ka rive ok sa ka rive ke di yon bagay ki deranje w men pou nèg gadel ou kipe epi w kipe w ale èske w wè sa fè sans se pa paske moun nan pa merite pou ta kipel vre non men fòk gon nivo pou genyen depi w aple pou viv avèk mari w aple pou viv avèk madanm gon nivo w sipoze met tèt ou pou konnen yon nivo de jerans pou fè de emosyon ou yon fason pou ke zen nou yo, konfli nou yo, kont nou yo pou yo pa egzajere paske nou sipoze konn kòman pou nou jere yo. Donk jisteman, se de sa nou te vle pale ou jodi a. Ou aprann konnen ke moun ki marye deja yo, m vle nou aprann konnen ke gon pakèt Konpòteman ke mari a, ke madanm lan genyen nan fwaye a la a fò w ale a la baz pou wè kote l soti avè l. Mwen garanti w si w chèche byen w ap jwenn. Se petèt bò kot manman l li pran l oubyen bò kote papa l. Se toutafè nòmal paske lòm è le pwodui de son milye. E pou on pakèt gason menm e pou moun ki poko marye yo, m vle di, pou moun ki poko marye yo, li ankò to, gen yon pakèt bagay ke nou ka korije nan relasyon an, si ou rann ou kont ke mari a, si mennaj sa ou genyen an ou pa renmen jan manman l avèk papa l ap viv ansanm, gen yon pakèt bagay ke ou ka mande moun nan pou l korije, ou ka tou di l, a m pa renmen lè papa w fè manman w tèl bagay non, oubyen m pa renmen lè manman w di papa w tèl bagay, ou tou moutre moun nan ke ou menm lè w marye avè l ou p ap pran. tèl bagay, ou pa p pran tèl oubyen tèl lòt konpòteman nan men l. Donk se sipè, sipè enpòtan pou ke nou rann nou kont pou paran yo, m ap tou lanse yon paran, yon mesaj pou paran yo ki la, aprann konnen ke, aprann konn kòman pou nou viv youn avèk lòt, aprann konn kòman pou nou viv youn avèk lòt, aprann konn. Aprann konnen ke timoun ou yo ki la nan fwaye a ap aprann de nou e se sa yo wè n ap repwodui, n ap fè jodi a ke yo menm yo pral repwodui demen si Dye ve nan fwaye pa yo. Donk lè nou gen dispit nou yo, lè nou gen diskisyon nou yo, lè nou gen zen yo, lè nou gen kont yo ansanm, Aprann konn kòman pou nou jere yo pou ke timoun yo ki nan fwaye a, ki pral gen ki pral gen fwaye pa yo demen si Dye ve, pou ke yo pa enfliyanse de la movèz manyè de ansanm de bagay nou menm n'ap fè jodi a nan nan fwaye a. Mwen vle di tout moun ki t'ap gade emisyon an yon gran mèsi paske nou rive nan lè pou nou mete fen ansanm avèk li. Mwen vle di kameramann mwen. Bernado Alcema ki kanpe nan yon flanm solèy cho la kap choute kap choute emisyon an pou mwen mèsi Bernado mèsi franchman pou pasyans tout pasyans ou pran ou pran ansanm avèm pou edem fè emisyon an mèsi anpil mwen vle di ou menm kap gade emisyon an ke map raplew ke se yon seri demisyon ke nap prezante. sou tout sa yon moun ta sipoze konnen anvan w marye, oubyen si w marye deja se tout sa yon moun te sipoze konnen anvan w te marye. Donk pou w kapab korije sèten bagay nan relasyon an. Si sa ta rive ke w te rate youn nan emisyon yo, ke w ta swete rewè l ankò, ou pa bezwen fatige w si w pa wè l sou televizyon, ou ka jis moute sou youtube, ou prale sou Oboyo Canal. ou boyo kanal epi wap like paj la sa ap fè ke otomatikman wap resevwa emisyon yo chak jou depi yo lage yo epi wap jis jwenn yo sou pat gen tan pou gade l epi wap jis gade l avèk fanmi ou avèk zanmi ou e sa ki pi enpòtan se menm jan m renmen di l e ke map toujou di l si tout sa m sot di la yo pa enterese w ou menm pèsonèlman rann ou kont ke gon pakèt fwaye kap kraze yon pakèt maryaj kap detwi otou de ou menm donk se rezon sa ki fè li enpòtan pou ke ou pataje mesaj sa lè ou rive sou youtube la ou fin like paj la patajel pou ke le plis de moun posib kapab benefisye de bon enfòmasyon sa yo ke ou sot genyen sou sa ou sipoze konnen anvan ke ou marye one love.